Gantye m pa gen pwoblèm avè yo. Ti malere malerèz Gantye si yo nan bra, tounen lakay nou depi nou pa nan ti sousou. Depi nou pa nan ti sousou, retounen lakay nou. Epi, mesaj sa pou moun Fonparizyen, m tounen di nou sa, m pa gen anyen avè nou. Paske, ki fè m di m pa gen anyen avè nou, ay m te gentan nan tande nan fon ti voye moute, fò nou wè, si m te gen yon bagay avè nou, pandan m boule Pandan m boule dwa nan m tap tou atake nou, nou konnen e konsa l ye. Pandan m boule dwa nan m tap tou atake nou, pase pandan m boule dwa nan m tap tou ba nou 200 kadach nan bwa, 200 gason nan bwa rapid. Fanatik mwen yo bonjou bonswa kòman nou ye e m espere ke nou anfòm nou an plèn fòm e aprè midi a la mwen vini avèk video sa pou ou pou m vin fè ou viv kòman lanmò sanjou li menm gang sa li pa deside bay vag Kounya la li vini avèk yon lòt ti patnè, mwen pa konnen si se ti frè l oubyen ti kouzen l, misye rele patnè a ti bawon. E nou vin raple yo apremidi a sa la, videyo sa nou pote a la ke misye li menm l ap pale, l ap fè konnen ke li pa annafè avèk moun fo parizyen ankò, si yo atake l y ap jwenn avèk zo gann yo, se sa misye li menm l ap di Sou videyo a la, nou pral fè ou viv kòman bagay yo ye e nou pral kite ou rejwi avèk rès videyo a pou nou wè kòman bagay yo menm yap dewoule nan peyi sila e nap raple ou ke chapo sa nap gade nan tèt misye a se chapo yon polisye li te pran ansanm avèk yon pakèt kòb nou pral kite ou viv pou ou rejwi avèk videyo a pou ou konnen tout sa kap pase nan moman nap di ou ke lanmò sanjou li menm ta sanble misye. Li pa deside bay vag nan moman nap raplew ke se misye kap fè aktyalite sou rezo a la medam mesye, misye tanzantan li voye yon nouvo nouvèl bay moun yo konnya la misye li voye video sa li fè video sa se pou moun nan fo parizyen rete tande avèk nou kisa misye li menm lap di nan peyi sila medam mesye. Pou lamò sanjou pandan moun nan pa rekonèt lamò sanjou ou la. Si yon pòv malere, yon pòv malerèz, li soti kòmsi li soti nan lè l bayè brenn, li soti nan lè l bo nèt oubyen nan lè l bo je, depi l rive Grantye, moun Grantye pran yon gwoup bandi avè yo, yon patnè te rele Chimè, te gen youn ki rele Zakalaw, te gen youn ki rele Fredo, Fredo a nou tiye l. Kanpe anfas yon tiye ti malere, tiye ti malerèz. Nèg sa yo atake m de fra. M poko janm fache toujou. Pase lyon sa pa fache pou jwèt. O ti lyon. E ba w la a. M potko janm fache. Medite, Ok nèg yo atake m de fra, gon denyè fra m pral fache? Gon denyè fra m pral fache, nèg yo tiye 3 ti piti inosan pandan yo ateri sou nèg mwen yo, m di ok la e denyè bout la, pase mwen menm si m ta ka yon fè cho m pa gen kote tout kote w kenbe m fè w boule epi pou moun gantye kòm si konsa la epi m di ok men premye chèf mwen. Men dezyèm chèf mwen sa e ti lyon an. Mande ti lyon an sa kap fèt. Epi m voye yon premye avètisman. M voye di moun gantye eski se chimè. Yon patnè t rele chimè. Kòmsi nou mete pou atake moun pou nou kòmsi nou gen api chimè. Bay. Pa gen oken entèvansyon k fèt. Lè yo tiye 3 piti yo m desann Gantye. M pap kache di nou m fè masak Gantye. Pandan chimè ap soti m ba chimè yon bal nan vant. Epi cha a bare chimè l pran chimè l al avè l. Yon bandi cha ki pran chimè k al avè l ki fè m pa pran nan men. Ok m ba yo plizyè frap yo fon poze, tou denyèman la yo leve pou bon. Pandan yo leve pou bon, di ok, si 400 mawozo ta gen tout pisans sa al genyen an, e sa t fè leta peyi m? E bon leta fatra a? M di, si nèg sa yo leve tout pou bon sa, mwen menm ki gen zam ilegal lan menm? M ka fon pakèt bagay. E pou nèg sa yo oblije kanpe konsa, m pral montre w on denyè bagay. Pandan m fache, m pale a premye chèf la epi m pale a ti lyon an, epi m lage 120 nèg nan bò a. 120 nèg, 120 manch long. Epi m ka di nou konbe m te lage, mhn, ye. M lage 80 kadach nan bò a, epi m lage 40 M 16 foul nan bò a. Epi m ap deklouwe avè yo. Depi 3 zè edmi di maten pral 4 è. Cha a vin oblije fè lach, komisaria a vin boule. Ok sa poko janm anyen. Nèg yo pran komisè al estale l nan dwann nan. Pandan y al estale komisè sa a nan dwann nan, poukisa? M pral di w yon grenn bagay byen. E sa k fè moun Fonparizyen, nou pa bezyen ba tèt nou pwoblèm. Bawon Laplàn gen yon sèl powòl, kòm. Kòmansman an, yo te fè m konnen nou t ap dis nou t ap dat. Oke. M poze sou nou. Ou wè avanyè, pandan m boule, pandan m boule dwàn nan, nou pase sou tèt mòn nèt. Nou pase sou tèt mòn nèt, Fonparizyen ap gade m anba a. Moun Fonparizyen pa annafè avè m, m pa gen dwa pou m atake yo. E m di nou sa sensèman, Sim tap atake nou m tap atake nou pase lèm fin boule cha nèg sa yo tou pè m tap mèt pase sou tèt mòn nan epi m pase nan kwen letan m atake nou ou wè sam diw la menm pa an afe avè nou pase epa nou t pwoblèm lan vre pase sak fè m pral di nou epa nou t pwoblèm lan pandan yo di m pa gen bal m pa dis m pa dat. E mwen peyi a mèt te bloke pou 3 4 an map batay jousko bou ou wè sam di nou an e map di nou sa bandi an ayiti sa nap rele bandi a sapat yo gen pou ret pou yon eprèv pou pèp ayisyen ou wè istwa pa nou nou gen pou nou fè istwa pa nou menm jan a jan jak desalin e pat anpil nèg non kite goumen pou libète nou. Epi mwen fòs mwen reponn mwen pou m goumen pou libète m. Ok. Moun gantye kite gantye malantandi. Poukisa? Malantandi. Lè n ap regade byen mesye. Nou menm y ap rele bandi a, nou gen plas nou nan sosyete a tou. Ki fè m di w nou gen plas nou nan sosyete a? E. Wi n konnen lapolis sa rejiste fò lapolis sa konnen bandi a rejiste tou pase zam nou genyen mesye e bal nou genyen mesye e pa gwo ponyèt e pa frape kòlèt ki pral pote yon rezilta pase nou gentan twò gangle yeah. Nou gentan twò gangle, e pa kòmsi gwo ponyèt ki di mwen m moute la, m pa nan dis, m pa nan dat, fò w mante 400 mawozo, fò m sesi, lè w antre 400 mawozo, kòman w pral fè met pye w atè? Pandan tou sou, tou fou yo menm, nan tou trajè a, kòman w pral fè met pye w atè? E sa m ta renmen mande yo. Antre 400 ma, mennen koulèv la lekòl se yonn, men fè l chita se yon lòt. Non pa nan cha non men gen de jou nan jou a lè Bondye pa nan dòmi non blende ke cha. Ahh pase Pou ekipe yon zòn Ok non son jounalis map poze nou kesyon sa reponn mwen Pou ekipe yon zòn Zòn nan pa zòn ou pa gentan fè pye sòl kòman ou pral vin ekiperel Ok yon teritwa pèdi Teritwa a pèdi non menm yap rele bandi a e nou t kontwolel pandan nou kontwolel la moun kap viv nan teritwa pi alèz ke lè lapolis la tap kontwolel. Ok, lè w tande men Lamò San Jou, Kwadèboukè, ou tande men papa m, men sesi, men sela, men selaba, men te gen yon milyon dola nan pòch mwen m pap tounen yon dola. Men depi w tande men cha a ki te Kafou Maasa, gad kouman yo pran 4 ti jèn y al tiye yo Kafou Maasa. Timoun ki pral kòmsi nan bare filo wi. Yo lage yo atè. Kòmsi, yo di w, e nèg 400 mawozo, e sesi. 400 mawozo a, mesye! Gon pwovèb ki di w lè bèf la, lè bèt la kase chenn, si l pa tounen w tig, l ap tounen w lyon. Lè yon grenn nèg 400 mawozo resi tonbe, mesye, e Abraram di sètase, e twòp sa l fè tou wi. Kondisyon an vire kont li. Men kòm si Katsan Mawozo a pa li la sè la dlo non mesye. Kounya Katsan Mawozo gen kontwòl Gantye.
Katsan Mawozo gen kontwòl Gantye. Bon m di w. Mesye non se jounalis m ap pale non pou yon ta de jounalis fatra tou kòm si k ap bay fo enfòmasyon. Padan nèg mwen yo Gantye. Epi m tande, lapolis repran kontwòl Gantye, lapolis resesi, epi nèg mwen yo, lapolis yo nan dwann nan, nèg mwen yo ki prete tout bò si, bò, bò komisayi, e ki prete tout zòn nan. Ok, nèg yo nan dwann nan. Komisè Gantye a, ki fè. Misye pran atak sa l pran, sepandan nèg mwen yo kòmsi kanpe bò dwàn nan, l ap pale nan telefòn, marenn se ak et ti bouzen l ap pale, epi l di o wi, masisi yo ap tire la a men yo pa ka met zago yo la a non, epi pandansetan, men tchap ou, ou wont la a. Epi l bon nèg sa yo, nèg sa yo pa machin dizèl, e machin gazolin yo, yo kou anpil. Èske ou konprann? A vle di, bagay la pa gen foulay ladan l. M pral di w. Èske yon nèg ka kòmsi vin pran Kwadèboukè an gwo ponyèt? Mesye, e sa a m ap di nou. Babekyou te di dyalòg, kòmsi nou konnen e pè Babekyou te pè. Mesye, viv ansanm pa ka pè non mesye. Viv ansanm pa ka pè non mesye. Ou wè viv ansanm sa a mesye? Lap ret pou yon listwa. Ou wè viv ansanm ap trase yon egzanp mesye. Humm. E m swete lè egzanp sa ap trase, Sinalde obeyi. Lè a pèp la pran anba non. Ou konprann? Ansanm non fò yon sèl non fèb. Kòm si lè nap frape kòlèt non bim bim bim bim bim bim bim bim bim. Nou pral antre nan vilaj, vilaj la dous. Antre non pou manman non a papa non. Kiyès ki pa prè pou dyalòg? Dyalòg ki fè tout bagay wi. Men kòmsi lè w pale de dyalòg, ou pè, ou sesi, ou sela, ou selaba. Gade frè m. Mwen menm Lamò 100 jou m ap di sa. Yo mèt te bay elikoptè anlè. Sa y ap rele ti wobo a sou dlo. Mwen si m konnen m ap pè. Epou yon pyè loray boule man respè figi nou la. Non m pap pè Humm m pap pè Map konnen Map konnen si Jean Jacques Dessalines poul te pran endepandans non si epa gwo kout bal si epa bon kout poud.